Coucou mes amours kòman nou ye se mwen m ankò Lovely mwen tounen back avèk yon lòt video pou nou jis avan m kòmanse video sa mwen vle di mèsi ak tout moun ki abòne sou chanèl la mèsi a ou menm tou ki poko abòne men ki pral pran tan pou abòne pou like pou kòmante e pou pataje chanèl la so jan nou konnen l deja kè m pap sispann bat bravo pou nou. Jodi a, jan nou ka wè l, m avèk 2 zanmi m, 2 sè, e pa kè, sè de, e pa sè de san, men de kè. Jodi a nou pote yon bèl videyo pou nou. Nou deside pale kòmsi de kèk eksperyans, de yon, m p ap di kèk, de yon eksperyans ki te make lavi nou, yon eksperyans kòmsi, m pa konnen, yon bagay ki te fè nou plezi oubyen yon bagay ki pa t fè nou byen. So, nou deside pale de li, de pou nou pataje l ansanm avèk nou. Men se pa sèlman sa, nou vle pataje l nan objektif kòmsi pou n tire yon leson ladan l, pou nou di kòmsi nou menm leson nou te tire e pou n pataje leson sa ansanm avèk nou. So, n ap kòmanse l konsa ou konsa? Konsa. Oh, se Nephtalie. Nou menm nou konnen l deja.

Se te istwa on Mwen menm lè sa anfen mwen t konn chante dè fwa. Ou t konn chante? M renmen chante, m renmen danse ak chante. Sa vle di m renmen ni tande chante ni chante tou. Epi m gen yon Epi m nan al chante nan kèk kote m de kote avèk on atis. On pi gran artiste ke mwen I mean li menm li se bon m pap di kisa l kisa l fè nan artiste la men li se on artiste ki jwe mizik chou yeah men lè l rankontre ansanm avè m li tèlman kòmsi te vle ankouraje m te konn fè m al jwe ansanm avè l nan lòt pwogram ke li pral jwe tou sa li te vrèman enteresan men se t on moun tou depi lè l rankontre ansanm avè m Li te tou kòmanse fè m konprann ke waw li renmen m se premye fanm li rankontre pou l renmen konsa e ke waw mwen te enpresyone l m bay pwoblèm men tout sa rete pawòl epi dènye bagay ki pral kmnse fè bagay la yon ti jan pi pi bagay atis la wi se te se te yon fwa m ta jwe ansanm avè l nan yon pwogram. Raboul, men lè sa se te anivèsè yon moun ki t ap fete bagay sa yo. Li te fini trè ta oubyen trè bone, oubyen trè to. Epi li te twazè di maten, pwogram nan ap fini, e lè sa a, n ape desann Petyonvil pou n ale lakay mwen, tout sa. Epi, jou sa a, l ap mande m, èske m pral lakay mwen, paske l twazè di maten, èske m pral lakay mwen, oubyen èske m ta prefere dòmi nan yon otèl Petyonvil, epi demen maten m prale. Men jou sa se te yon samdi swa. Mwen menm kòm mwen mwen toujou gen kou lekòl mwen lè dimanch maten, m te di bon non demen maten m gen kou a 8 è m pap ka dòmi deyò paske fòk m gentan rantre lakay mwen pou m al dòmi bagay sa yo. Epi li pa vle m ale anfèt li li pa anvi ke m ale men li pa li pa ka enpoze m tou so li di eben ok w a chwazi sof ke li gen tandans a plis fè sitiyasyon an parèt kritik lè m di sa l ap fè m wè ke li trè li trè bonè Griyen prizon an
poul fèm wè ke li trò bonè la kounya poum antre lakay mwen e ke la ri an ka pyeje gen vòlè gen sesi gen sela li banm tout istwa sa yo pou l te ka fèm anvi rete pou l te ka fèm pè men mwen m son fanm ki pa pè lannuit ki pa pè trò bonè ki pa pè djab. Mwen menm m son fanm konsa. Ou son ou son Rambo.
Ti moun yo ti moun yo son fini ou son Rambo. Tout moun ki konnenm byen konnenm konsa m pa pè lari a m pa pè djab m pa pè dizè diswa onzè minuit m pa pè sa epi mwen menm m te just cool sim gen pou m antre lakay mwen ap antre lakay mwen e a a nan a cette époque tou mwen te kwè ke si ke sa map fè a pa kont la parole de Dieu Bondye paka pèmèt ke yon bagay rivem. Son bagay mwen sot fè kòmsi paske m bezwen l oubyen m pa sot fè anyen de mal Bondye pa ka pèmèt okenn mal rive m men sa se te a set epòk paske kounya la lide m chanje sou de seri de sijè men kounya la mwen vin di ke bon m pap ka rete m pap dòmi Petyonvil paske m ap imajine m pral dò lè m mande l lè m pral lè m pral dòmi nan otèl lan èske l ap pran chanm a nou de oubyen l ap pran yon chanm pou li l ap pran yon chanm pou mwen Oh li dim ke non nap domi nan menm chanm. Yon nèg ki deja ap fò wi yon nèg ki deja vle fò konprann li. Yon nèg ki deja ap fò konprann li renmen w ki deja vle ap arsele w paske li te konn fè ti bagay sa yo tou kòmsi fi te apwoche m pou l wè si te ka apwoche m. Epi menm moun sa pou mwen pral dòmi menm kote ansanm avèl sou menm kabann bon li lap manyenm sa se sur se sur kel pral manyenm e se pa paske map otorizel men se paske se sak pral nan tèt li epi li ton moun tou kite sanble vyolan lèl fache mte pè sa epi mvin di bon mpap dòmi avèl mdi mpral lakay mwen lè nou monte sou moto pou lal depozem lakay mwen byen boude li pase menl nan sentum m sezi lèm pase menm mretirel mdil pa met men w la silvouplè. Epi lèm rive lakay mwen li te tou fache bagay sa yo. E tout sa istwa sa komsi voye pou mwen kom leson kem retenu kom leson se pou ou pa abandone la personne que tu es pou des biens materiels oubyen pou yon komsi map di map rele sa opportunite pou ou ka
parèt yon lot jan nan sosyete a. Pou ka wi pou ka parèt yon lot jan nan sosyete se pa exactement se pa tro prese tou. Mnti tout bagay ap fèt nan tan pa yo, ou pap bezwen fè anyen ki pa bon, ou pap bezwen tuatire on moun, ou pap bezwen desann rabese on moun, ou pap bezwen vann on on kmnsi vann on pati de ou pou ou jwenn on bagay ke w merite e sa se leson ke mwen menm mwen retni m ta swete kmnsi ke nou tout sa kap gade video sa konprann tou ke moun ke w ye an se sa ki pi enpòtan.

Tank ou pa gen anyen pou fè pou pou rive twò rapid wap rive nan lè pou rive an sèlman travay fokis kwè nan sa w ka bay nan sa w ka fè m pa fè yeah bat mwen menm youn nan kòmsi yon eksperyans bon yon eksperyans ke m te fè nan vi m kòmsi ki te make tout anfans mwen yon bagay kòmsi ki te rive m m. Pa di m soti, m vini. Ok, m vini de yon fanmi kòmsi monoparantal. Pou moun ki pa konnen ki sa ki monoparantal la, kòmsi. M soti nan yon fanmi monoparantal. M soti, m soti, men gen sa m di m, m soti pou m di m pa p di m vini. M soti nan yon fanmi monoparantal, sètadi m pa leve ansanm avèk papa m, kòmsi m viv, se manman m ki leve m, m toujou jwenn kòmsi. Se li k manman, se li k papa. Donk, lè m te nan primè, ou konnen kòmsi lè w nan primè m kab di, s on timoun ou ye, so sa pwofesè a di w fè e li pou fè. Ou pa nan, dèfwa menm lè w nan segondè se kòmsa. Ou pa nan inivèsite e tou sa, ou pa granmoun. So, primè a se menm jan seman avèk kin kote w wè w ap fè dè kòmsi travo manyèl tou sa. And then nan lekòl mwen, yo te toujou fè te fè dèmèl.

Ay sa bat mwen menm pat gen moun komsi poum te potel NN, sak te pi dur lan se ke komsi zanmim yo te konn sitiyasyon paske yo te remake sa paske chak kon lekol fini se manmanm ki te konn toujou vin chèchem NN yo toujou pa yo pa janm tandem pale de papam toujou ap pozem kesyon kot papaw men m te toujou gon sèl repons poum di konsa ke m pa m pap viv avèl m pa viv ansanm avèl pa mandem plis paske se sam ka di komsi m pa viv ansanm avèl. Bat kòm si sa te manke tout anfans mwen paske se di o pou o leve konsa ou lè w nan primè e kòm si m te ka di w tout lè w wè ti zanmi w eksite pou yon bagay ou anvi eksite pou menm bagay lan tou ti zanmi w vini y ap pale de kòm si papa oubyen eksperyans papa pou bat men ou pa ka di anyen ou pa ka di anyen e jan yo toujou di pitit fi se pitit papa ou grandi m grandi ansanm avèk absans sa nan vi m ke petèt m te lese pou nou pa petèt ke m te nesesite and then m kote komsi sa ki di yo nan lorèt timoun nan grandi e ke komsi mo sa pa janm pwononse l yon fwa nan lavi l so mesaj m vle fè pase a travè de sa se li plis konsène gason yo paske nou jwenn komsi anpil gason pran le malin plaisir komsi abandone e yon yon moun yo met ansent tou sa so pa pran plezi fè sa peu enpòt pwoblèm ou te ka gen ansanm avèk fi sa peu enpòt pwoblèm oh gon bagay m te bliye presize e. Pou kesyon kòmsi kòk yo tou sa, te gon lòt bagay, m gen m gen yon gran frè m, li menm li ranplase kòmsi m te ka di w se yon lòt moun Bondye voye ban mwen pou l fè m, se sèlman m pa rele l papa, but li ranplase kòmsi prezans sa nan vi m, but alepòk m te vrèman timoun pou m te konprann ke kòd sa m te sipoze pote l ba li, m pa menm sonje finalman sa m te konn fè ansanm avè yo. Brèf, mesaj m te vle fè pase se ke penpòt nan ki kondisyon, ke w pa t pare ou pa, ou mete yon fi ansent, Pran bal ou a fon paske ya paske se pa sèlman fi yo fè mal lè sa lè sa ou fon timoun mal mwen pa ta site okenn timoun kòmsi m viv yon eksperyans konsa paske sitou yon fi li pa fasil m pa konnen si se paske mwen menm m pi twò sansib pou paske m te vrèman nesesite sa men m panse ke tout moun ki nan ki te viv yon sitiyasyon oubyen k ap viv li li pa yon bagay ki fasil donk ke nou pran bal nou a fon okipe timoun nan penpòt pwoblèm nou te ka gen ansanm avèk manman pito n pa okipe nou nou pa rete kòmsi.

M te sanm avèk yon moun ki te anpeche m moun mwen ye a, ki te anpeche m eksprime feeling mwen, ki te anpeche m kòmsi rete moun mwen ye. Fèk m te sanm avèk yon moun odepa m te renmen l, relasyon an te ok epi vin rive yon moman e m pa konnen si se twòp jalouzi ke l te kòmsi m pa konnen si se jalou l te jalou twòp, Men te vin rive yon moman kote ke tout sa m fè, tout sa m di pou li, l te toujou gen yon lòt bagay ke l te mete nan tèt li. E m pa t ka, m pa t ka. Ou pa t fè l konfyans. Egzakteman. Donk, m pa t, malgre tout, kòmsi tout efò ke m te fè pou m, pou m te mete l an konfyans, pou m te ba l asirans, men sa pa t janm mache. E m pa t ka, m pa t ka moun mwen ye an tou paske m t oblije ap fè atansyon, m t oblije tout tan e ap. Pfff ap eseye fon jan poul pa fache li pa deranjel tout sa donk m pat janm ka m pat janm ka e kòm viv emosyon ke m wi la pèsòn ke jetè wi la pèsòn ke jetè m pat janm ka like eksprime moun mwen ye an vrèman e sa te vin fè ke arive a yon sèten epòk m te vin santi ke m pa gen okenn lanmou pou li okontrè olye de lanmou m te santi ke m te plis pè l.

E m raple m ke. Te sou la defans li? Wi, m raple m ke plizyè fwa m konn di l ke nou kite, nou kite, men li pa t janm vle sa. Donk te vin rive yon moman, m te panse ke m te tou kondane ansanm avèk moun sa e ke m pa t janm ka gen yon pòt de sòti vrèman. Lè ke sa te presi vin rive ke nou kite. Tout zanmi m yo te twouve sa te twouve sa enkwayab, yo pa t ka kwè m, yo te toujou konn di a m pa bò de mwa ank epi tou sa paske pou yo sa se pa t kòmsi se se t on rèv ki pa t ap janm ka vin on reyalite. Donk tout pandan m te soti nan relasyon m te still twomatize paske Ki te blese w? wi sa a te kite anpil kòmsi anpil sikatris tou sa donk youn nan youn nan leson ke m tire apati de eksperyans sa a se ke E pa janm, pe enpòt yon relasyon amoureuse oubyen yon relasyon amikal, pa janm nan yon relasyon pou, kòmsi, pou w pa ka eksprime moun ou ye, pou w pa ka montre, pou w pa ka be you, ou konprann? Wi, paske depi w pa ka, kòmsi, ou pa ka ou menm, donk ou pa gen plas ou kote w ye a. E relasyon sa wap viv la li toksik pou ou li pa li pa li pa nan avantaj ou li pap ede w grandi paske fòk ou ka santi w ou menm fòk ou ka fòk ou ka eksprime moun ou ye an fòk moun nan ka aksepte w ansanm avèk tout defo w tout kalite konnen se pa moun nan ki pwap eseye fòje yon kalite pou ou fòje yon pèsonalite pou ou pou lap di w men kijan l vle w tou sa egzakteman fòk ou ka fòk ou ka fòk ou ka viv moun ou ye an e toutotan moun ki egzakteman moun ki Janm renmen dil nan relasyon sa yo se toi d'abord si tu ne peux pas être heureuse ma chérie c'est pas ta place tout otan ke moun ou ansanm avèl la kel te yon zanmi kel te yon mennaj tout otan moun sa pa ka aksepte moun ou ye an li pa ka aksepte ke wi ou gen defo wi ou gen tèl kalite e li aksepte w konsa so moun sa li pa gen plas pou li bò kote w paske li pap ka ede w bon m pap dil paske m konnen gen moun ki ka. Konfonn sa m vle di an. Ou ka gon moun bò kote w, ka gon zanmi w ou gon defo lakay ou li vle ede w amelyore l oubyen li vle ede w chanje l san pou otan ke l pa koz ou ke ou se ou se moun ou ye an donk sa ka rive ke w gen tèl defo men gen moun ki pa kòmsi ou gen lenpresyon ke lè w bò kote l ou pa ou menm ou p ap viv

Nap viv yon lanmou but lanmou lanmou sipoze fè w santi w byen kòmsi lè w kòmsi wap viv yon bagay nan yon relasyon ki vrèman gen lanmou ladann ou pa sipoze kòmsi santi w mal ou pa sipoze kòmsi santi w toumante egzakteman paske lanmou rann ou libre. Timoun se janm te santim nan kòmsi m pa m espere ke gen yon moun kap gade video sa. ki retwouve l nan istwa mwen an. Men, m te vin rive yon moman ou konn wè kòmsi ou nan yon relasyon, ou konnen ou pa renmen moun nan ankò, ou gentan santi ou pa renmen moun nan ankò, men ou oblije jete l paske ou santi ou just tou kondane a chak fwa ou di moun nan non. So, nou konn gwo diskisyon nou kite li moman m wè moun nan devan lakay mwen se kòmsi.

Sa w te pou gade video sa m panse ke m pa menm bezwen ajoute anyen wap konnen si pou rete nan sa w ye a oubyen si pou w lage chat la paske ou sipoze konn jan m di an lanmou pa e kòmsi pa rann ou prizonye jan anpil moun konn panse but lanmou rann ou lib lanmou an kòmsi se yon libète l ye donk m panse viv yon istwa konsa. Ou ka ekri li kòm ekri l nan kòmantè a. E tou sa m panse ke si ou gen yon eksperyans ou ta renmen pataje donk m panse ou ka ekri wi ekri li m ka eseye pale ansanm avèk li.
Donk m panse tou m panse tou m pa vle nou paske. Nou chak la, nou se rakontè eksperyans, donk nou pa rakontè eksperyans ki yon ti jan pozitif, men leson nou tire yo, yo pozitif. Exactement. Donk m pa vle nou konsidere eksperyans yo tankou kòmsi sa moun sòt ap di yo tankou move eksperyans vrèman, men eseye kòmsi lè nou fon eksperyans eseye tire le max de leson ladan l, kòmsi. Eseye vire tout leson yo de manyè pozitif paske m pa kwè gon leson ki negatif vrèman depi l ka itil ou li ka ede w pa fè erè ke w te fè deja donk li pa negatif men sa ki pi enpòtan se chèche leson atravè eksperyans ke w viv la donk m espere ke nou te enjoy ti video sa se tout se tout pou jodi an n ap retounen n ap re wè nan yon lòt video e m janm di an pa bliye View an fò plezi like li pa neglije like sou bon bagay wap vin di comment below kòmante anba view an epi patajel fon lòt moun tandel pa kenbel pou ou so bye.